Gen yon bagay ki parèt sou ou tou. Ey gade frèm ak sèm yo. Ou wè lè w kouri kite sa, ou bay satan viktwa. Ou pèdi. Satan genyen w, ou pèdi. Paske dèfwa gon travay Senyè a konfye w e se sèl ou menm li konfye pou fè travay sa. E se ou menm menm li bezwen nan pozisyon sa pou ki fè travay ke l bezwen w fè a. Vin jwenn ke ou jwenn yon ti pèsekisyon. Ou vin jwenn yon ti fawouch. Amen. Ou vin jwenn yon bagay ki pa fè w plezi. Wi, se lòm nou ye. E la chè e le san. Wi, nou konnen, gen kèk bagay lè ou vin sou chemen w emosyonèlman, gen kèk bagay ou ka di. E, gen bagay ki pa fè w plezi, nou konn sa. Se lòm nou ye. Men pa bliye frè m ak sè m yo, gade, pa pran tan pou rekonèt ou, oke, pa pran tan pou rekonèt ke se Kris li menm k ap gide volan lavi ou. Pa pran tan pou rekonèt ke si Sentespri pa t ap dirije ou, Sentespri pa t ap kondui volan lavi ou, lontan w ta fini deja. E se sa k fè ou menm ki nan travay Senyè a konfye, Pa koute bri lòm. Pa koute bri moun k ap fè w kouri. Amen. Wi, wout la pa fasil, frè m ak sè m yo. Wout chemen sali an, hey, chemen pou swiv Kris lan, hey, li pa fasil non, epi li mande anpil sakrifis. Sakrifis ki rele sakrifis la. Renmen. Sakrifis ki rele sakrifis frè m sè m yo. Se pa yon ti sakrifis konsa konsa. Dèfwa w nan wout lan, kèlkeswa sa w jwenn nan, wi gen moun ki asepte soufri. Se pa paske l dous, l asepte l la paske Kris nan bak li, l asepte l pou l fè wout lan. Amen. Ebyen ou menm frè m ak sè m yo kap fè wout sali an, kap swiv Kris la, ann kenbe fèm, ann pa dekouraje. Wi, n ap jwenn anpil fawouch, n ap jwenn anpil imilyasyon, n ap jwenn anpil desepsyon. Pa bliye nou te di w sa nan kòmansman odyo a, desepsyon yo se enfòme y ap enfòme w. Amen! Imilyasyon w rankontre. Anndan legliz la, amen. Imilyasyon ou rankontre nan gwoup koral la, nan gwoup dam nan, nan kò pastoral la, hey! Gade, se yon fòmasyon w ap resevwa. Men fè si ke ou resevwa fòmasyon an. Fè si ke ou resevwa disiplin ke Senyè a ap enfòme w la. Paske lè Senyè a fin enfòme w, li fòme w, pa bliye. Se pou w ka al fòme lòt moun. Ale fòme lòt moun yo. Amen! Se sa k fè, lè w jwenn yon moun ki preche w lapawòldedye, ou menm ki te tande lapawòldedye k ap preche, ou te pote tèt ou vini bay Kris, e ou menm ki fin pran enfòmasyon sa yo, dwa w, devwa w, se pou w al preche lòt yo. Evanjelize lòt yo ki pa konnen Kris. Dèfwa yo konnen Kris la, men yo bezwen pou yon moun pale avèk yo de Kris. Amen. Kontinye fè travay ou. Ou menm dam misyonè, pastè, dyak, dyagonèz, salmis, doktè, kèlkeswa tit wap, ou ye anndan legliz kote wap afilye, ou menm ki konn abite al evanjelize, kontinye fè sa. Ou menm ki konn abite priye pou moun malgre ou pa rekonèt yo, kontinye. Senyè ap pran nòt. Bondye beni w, sa se travay paw, Senyè a ba ou. Pa bliye rete nan wout lan. Pa bliye frè m ak sè m yo pa koupe nan kwa. Epi pa jete l nan raje tou. Ok. Kontinye avèk kwa a paske pi devan ou pral bezwen kwa sa a. Kwa a pral sèvi ou. Lè w kòmanse koupe ladan l depi nan kòmansman chemen an. E lè w rive kote pou w antre avèk kwa a. Kòman w ap fè antre paske se kwa sa k pral sèvi w chemen. Amen. Ou menm ki anndan legliz ou santi w toumante, ou santi w imilye, pa gen moun ki fè ka de ou men pa kouri kite legliz lan. Pa kouri kite l si se pa Senyè a k revele w ki pral depoze w lòt kote, pa bliye Senyè a konn adrès kote w ye a. Li konn adrès ou. Amen. Pa pede ap chanje legliz paske frè entèl pase sou mwen l pa di m bonjou. Sè Ethel pa t salye m maten an. Amen! Ey! Gade frè m ak sè m yo tande! Ou pa fè levanjil pou sè Ethel. Ou pa sèvi Bondye pou frè Ethel. W ap sèvi Bondye pou sali w. Bondye beni w! Bondye beni w e nou salye w. Se te yon plezi. Nou kontan pou n te fè ti pataj sa avèk ou. Sonje, pa koupe nan kwa a! Pa jete l nan raje ok. Mete kò w sou do w epi fè wout la. Fè wout la ok. Menm si w wè gen moun k ap koupe nan kwa pa yo a, ou menm pa koupe nan kwa pa w la. Paske Senyè a t al rale w byen lwen. Li pran w lwen. Hey, li pran w lwen wi pou l te konfye w avèk kwa sa. Pa bliye, ou s on moun chwazi de Dye. Ou s on aki de Letènèl. Amen. Bondye beni w. E nou swete w pase yon ekselan tan. Jounen. Bondye beni w. Kontinye pote kwa a. Fè wout la.